Pou ayisyen mache an avan, gen kèt bagay yo sipoze konnen. Dayè, fòk ou konprann ke pa gen moun ki vin sou tè sa pa aksidan. Ok, chak moun gen yon etwal, e etwal moun sa, li gen tout lespri ki gen pou ede moun sa pou l pwospere nan lavi l. Paske fòk ou konprann ke kisa sa sinifi ke lè w di ke w se yon òm. Yon òm kenbe nan tèt ou ke lè m di lòm, maskilen ranpòt sou feminen. Ok, m pa bezwen ap di òm, fanm. So, pou m fè konvèzasyon an pi kout. So, yon òm. Sa Bondye fè, jan li kreye konpare avèk tout lòt lespri ki nan mond eferik yo, mond astral, mond mantal, yo menm genyen ladan yo ki fèt avèk yon sèl eleman, genyen ki fèt avèk de eleman, genyen ki fèt avèk twa eleman, genyen menm ki menm fèt avèk kat eleman. Men. Lòm, se li menm sèlman nan tout kreyati Bondye ki gen tout senk eleman yo nan li menm. Ki sinifi ke moun sa li gen pouvwa pou l materyalize sa li vle sou tè a. Paske sonje ke Bondye te ba l dominyon sou tè sa. Men se akoz de mank konesans ki fè nou pa konnen ki jan pou nou fè bagay sa yo. So, konpare avèk lòt lespri yo, yo pa ka materyalize nan mond materyèl lan tankou jan lòm materyalize ladan l. Yo vini, epi apre kèk tan. Fok yo ale paske sa se pa mond yo. Gen de fwa tou se ou menm ki rele yo ou trase vèvè etc ouvri petegram exegram etc bat dife pou materyalize yo epi yo vini. Epi ou ba yo yon komand yo fel pou ou epi etc etc but men. Sa mwen vle di se ke gen kèk bagay fòk ou konprann ke savwa fè li enpòtan. Kijan pou fè bagay lan? Ann di konsa ou vle kwit manje, men gon jan pou kwit manje an pou moun ka manje manje an. ann di konsa ke w ap plante mayi nan mwad novanm, w ap plante diri nan yon dezè, w al nan lanmè pou w al chèche mango pou w manje. Si konesans nan dwategòch se pa fòt Bondye, fòk ou konprann ke tout bagay gen yon lè li travay, gen yon jan li travay. E fòk ou menm fò edike tèt ou pou w konprann ke ki jan tèl bagay, tèl bagay fonksyone. Se poutèt rezon sa, lè Satan te vin tante Jezi, li di Jezi konsa, Si w se Pitit Bondye pou ou fè wòch la tounen pen. Sa Jezi te di l? Li di l konsa, Lòm pa sipoze viv ak pen sèlman, men a tout pawòl ki soti nan bouch Bondye. Ki sa bagay sa sinifi? Enben, sa sinifi ke enfòmasyon li pi enpòtan ke manje ke w ap manje a. Gen anpil bagay yo depann de lòm pou fè l. Men, lè nou pa gen konesans, nou vin sou tè a, n ap pase mizè, nou pa menm konnen menm lespri sa yo, yo la avèk nou. Okontrè, y ap plede plenyen bay Bondye, paske jan yo vle ede w lan, yo pa kapab. Sa k vin pase? Ou vin ap viv yon vi pòv sou tè sa. W ap bat dlo pou fè bè. W ap travay di pou moun, w ap fè menm de djòb menm, w ap travay. Epi vreman vre ou pap fè kob. Wap pase mizè. Moun pa respekte w. Premyèman avan nou menm pale de lespri sa yo, de levanjil Bondye an, fok ou konprann ke gen 3 veyikil ke lespri itilize. pou l fè yon nasyon pwospere. Eben, twa veyikil sa yo, nou konstwi sou yo, jis pou nou kapab tounen yon endividi. Paske volonte Bondye, se pou nou kapab vini yon endividi. Se pa tankou yon restavèk, avèk yon moun. lap diw sa pouw fè kilè pouw fèl jan pouw fèl epi ou menm bagay ou gen pouw fè pou tèt ou ou pa janm gentan fèl ki sinifi ke wap viv men ou pap akonpli rezon ki fè ou te vin sou tè sa. 3 bagay sa yo nap pale ki se science de la guerre li enpòtan pou yon nonm konprann science de la guerre paske si yon nèg pa prepare l pou gè li pap janm gen lapè paske lè yon nèg wè w pa prepare w ou pa ka defann ou kisa l fè avè w se jwèt maledve nèg sa ap fè avè w toutan Si yon nèg konnen ke si l vin pete pòt lakay ou l ap mouri paske w gen zam, li p ap fè l. Se poutèt rezon sa a Jezi te di disip li yo konsa, paske sonje byen ke lè Jezi t ap mache avèk disip li yo, yo te pwoteje. Men, avan Jezi ale, l te di yo konsa ke lè l te voye yo, kisa yo te manke? Yo pa t manke anyen. Kounye a, li di yo konsa ke pou yo vann rad yo pou yo ka achte yon epe. Alepòk, se te epe moun te konn itilize. Kounye a, moun pa itilize epe ankò, se zam yo itilize. Pou ki rezon Jezi ta di yo pou yo achte zam? Paske, se responsabilite w pou w defann tèt ou. Pa gen moun ki responsab pou defann tèt ou. E si ou pa ka defann tèt ou, tou senpleman moun ap vini l ap pran tout sa w gen, paske w pa gen defans. Dezyèmman. Fòk nou konprann syans de biznis. Fòk ou gon aktivite sou tè a ke ou ap fè. Nòmalman, lespri Bondye pa nan bagay bay moun bòlèt. Ou konprann? Jan dyab bay moun kòb, se pa konsa Bondye bay moun kòb. Paske fòk ou konprann ke gen lespri, selon sa Bondye fè m wè, lespri yo chita menm sou trezò tè a. Se moun ki konnen, yo ba yo kòb. Moun rich sa yo ou wè ki rich yo. Se konnen yo konnen lespri sa yo. Se poutèt sa yo rich. E ki jan yo fè konnen lespri sa yo? Eben, se menm liv ansèt nou yo te kite pou nou. Epi sa yo fè, liv sa yo, yo kenbe yo, yo retire yo nan Bib lan, yo jis bay ba nou Bib lan vid konsa. Epi lè nou li Bib lan, li pa menm fè sans menm, epi n ap di konsa, a, Bondye tankou yon nonm k ap pede pale anpil, paske ou pa ka konprann sa l ap di an, bagay y ap ba ou yo dwategòch. Men mwen pa di w bib lan pa bon non. Li bon. Men se kòm si yon nonm k ap aprann li men yo pa t janm aprann li alfabèt. Ou konprann? So, moun sa yo, lè yo jwenn enfòmasyon sa yo, yo pwospere. Pandan. Yo kenbe moun nwa yo nan fè nwa. Nou menm nap plede travay di panse ke se nan travay di w gen kòb. Non, se pa konsa w gen kòb. Se yon lespri pou ki ba w l. E lespri pou ki ba w kòb lan, li gentan avè w deja. Ok? Twazyèmman. Se syans de relasyon. Paske ou sou tè a fò ou gen fanm pou manyen. Fò ou gen fanm pou pase plim poul nan zòrèy ou. Ou konprann? Fò ou popile. Se volonte Bondye pou gen fanm. men li jis bay enstriksyon ki enstriksyon pou w swiv pou w ka manyen fanm depi w swiv enstriksyon sa yo ou manyen ou manyen jiskaske ou bouke manyen epi w al manyen ankò yon lòt lè lè w anvi manyen popile jodi an mwen ta plis vle fokis de syans de lagè Epi na pale de lòt sijè yo on lòt lè ankò. Paske bagay sa yo yo trè enpòtan. Avan menm mwen ta mwen kòmanse pale nou de mond spirityèl lan. Selon sa Bondye fè m wè. Eben, syans de la gè fòk ou konprann ke rezon ki fè. Etazini, Kanada, peyi blan yo, y ap pwospere se paske yo gen zam. Pa gen yon lòt peyi ki pèmèt yo pou yo di yo pral atake yon peyi blan. Paske yo gen zam. Alò, ki sa peyi blan yo fè, espesyalman Etazini? Si Ayiti ta di li pral achte zam. yap met sanksyon sou Ayiti, yap di non ou pa sipoze gen zam. Moun blan an li menm li pa vle ankenn moun koulè gen zam. Eben, mesye dam se poutèt rezon sa ki fè tout nasyon koulè, peyi nasyon koulè sou tè sa pòv, e peyi blan rich. Paske lè w gen zam, Ou kapab chita lakay ou, ou etidye anpè, ou vin tounen yon gwo enjenyè, ou vin tounen yon syantis, paske pa gen moun k ap anmède ou. Ki sinifi ke ou vin fokis sou biznis ou. Ou vin fokis sou fanmi ou. W ap fonksyone. Peyi w ap devlope. Lè w gen zam, m ap pale de gouvènman, gouvènman an gen zam, sa vle di li vin nan yon pozisyon pou l negosye. An n di pa egzanp ke moun Matisan te gen zam, lè gang yo t ap vini, kisa yo t ap, ou panse yo t ap fè? Yo t ap panse de fwa, yo t ap panse twa fwa. Evantyèlman yo t ap di a mesye twòp chale ann al yon lòt kote. Zam nan li menm, se jis dekouraje l dekouraje nèg maledve pou l pa fè maledve avè w. Ann di pa egzanp nou pran Kore di Nò. Toutan Etazini t ap fè plan pou y al nan gè avèk Kore di Nò. Toutan yo gen yon ti jwèt derespektan y ap fè avèk Kim Jong Un. Toutan, toutan. Evantyèlman, lè misye prepare zam li, li gen nuclear weapon li, sa k pase? Lapè. Ou pa tande y ap anmède misye ankò. Paske sa gen lontan depi map pale moun nwa de zam men anpil ladan yo pa gen konfyans nan zam pou ki rezon paske lè yo gon pastè kap di yo konsa bondye pa vle vyolans eben ou pa li la bib Pou w wè ke lè yo pran neve Abraam, Lat, kaptiv, sa k pase? Abraam pran epe l, l al nan gè, li kòmanse touye moun pou l delivre neve l. Ou pa tande istwa. Eli, lè yo voye sòlda dèyè Eli, misye rele dife nan syèl lan l fè brile nèg yo, ou pa tande istwa David, ou pa tande istwa ansyen pwofèt yo, nèg sa yo pa t pasiv, ou pa tande istwa Jezi. ki fè frèt poul kòmanse antre nan bat nèg oh wi bagay fò anpè bagay banm di w yon bagay ki te pase nan tan sa yo m te legliz tou ou konprann m te panse bagay sa yo tou te gen yon nèg ki tap pede anmède m. M fè plis ke 2 zan ap priye bay Bondye mande Bondye poul delivre m m paka tolere misye ankò ah se kòmsi Bondye pa tande priyèm se kòmsi priyè a pat janm rive jwenn Bondye misye kontinye ap Kèt mesye sa poum fè. Kèt toutan nèg sa ap pede fèm nève. Epi mwen menm map metem do malgre m te ka sekwe nèg la but selon edikasyon yo ba ou kretyèn pa gen vyolans bagay m metem do bagay m ap pale a nèg la fò. Evantyèlman misye vini l antre anndan lakay la. Epil kòmanse ap pale avèm fò epi lap frape dwèt li nan nenm. Ah evantyèlman m blackout. Met men nan kòlè nèg la kòmanse ap ouvèl a kout pren, aga epi nèg la kòmanse ap rele anmwe. Kounye a misye fè yon jan li chape l kouri m kouri dèyè misye chèche pete pòt kay misye pou m prann pou m ba l kèt kout pwen ankò. Kounye a lè m fin fè sa m di konsa kèt mesye gad jan misye fè m peche kont Bondye. Epi nan aswè m chita m ap reflechi. Kijan fè misye fè fon bagay konsa epi m al dòmi? Lè m al dòmi, paske nòmalman lè w fon bagay mal kont Bondye, li difisil pou w dòmi avèk yon move konsyans. Men jou swa sa a, m dòmi, m byen dòmi, m pa menm leve menm, se jis lè l fè lè pou m al travay, Alam klak la li sonnen epi m leve. M pa menm sonje ke m te nan goumen avèk misye menm. M al travay, kè m kontan. Se jis nan aprè midi m ap sonje, m di, oh! M te nan goumen a misye, sa k pase? M ap reflechi, m di poukisa Bondye pa t kondane m? Se kounye a m ap konnen ke sa m te fè a dwat. Ou pa ka kite yon nèg ap fè maledva avè w. Ou konprann? Fòk ou defann tèt ou. Si w pa defann tèt ou, pa gen moun k ap defann tèt ou pou ou. Ou sipoze kanpe pou tèt ou. Ou sipoze goumen pou tèt ou. I mean, wi, moun goumen diferaman. Men. Pwoteksyon tèt ou se lan men w li ye. Ou pa ka fè lòt moun konfyans pou pwoteje w. Ok.